Bonjour bonsoir guys koman nou ye guys koman nou ye se Leisha jodia m pote yon ti video pou nou mes amour pou kòmante ki mwen pran tanm pou m di mèsi avèk tout moun nèt ki toujou la ki kòmante ki like e ki Share video mwen pou mwen mes amour. M renmen nou anpil map pote plis ti video pou nou. Pa bliye si ou potko abone ou abone lè ke ou fin abone pa bliye pou ou aktive klòch de notifikasyon pou ou pa janm rate chak ti video ke mwen poste mes cherie. Mes amour mwen pote yon video pou nou nou pral fè yon gratine ansanm avèk vejetab m sonje m manje manje sa pandan 2 fwa Sa fè lontan sa wi epi jodi a li vin nan li vini nan lespri epi m di ah ou konn m ta fè ti video sa pou nou ya m di ke banm banm fè li epi ban mwen share li ansanm avèk nou mes amours e sa mwen gen la se mwen gen yon vyann poul kòmsi yon pechuga nou konn sa pechuga son vyann ki vrèman ki mou ki ap bouyi m mete li bouyi avèk yon ti moso pèsi, avèk sèl, avèk ji sitwon ansanm avèk yon grèn lay epi avèk yon ti pwav lap bouyi epi aprè na kwè kisa ke mwen pral fè ansanm avèk li guys so sa m pral fè mwen gen legum mwen yo mwen deja lave mwen pral mete sa li tap tonbe ki fè ke mwen dekouvri l mete sa pou mwen wè ok se konsa mwen mete vyann nan bouyi. Ok. Ya. Li preske bon. M te lave sa pou gen ti dlo. So mwen pral koupe legume mwen yo. Na pot tout sa ke m ap koupe yo. Mwen se kamera a mwen yon ti jan anle. M te pa bon sa m ap koupe yo. Itilize sa pou m kapab mete legume mwen yo bouyi. Mwen sa. Mete kamera yon ti jan anlè banm mete li la. Map itilize italiano. E menm ke nou wè bout figi m panse ki pa yon pwoblèm. Mwen pran lòt kouto. Mete sa la. Mwen itilize italiano. M gentan lave li deja. E. Map koupe li an wondèl. Ki pa twò gwo ok.

Itilize kawòt, m just kale kawòt la ke m retire kè a paske kè a souvan fè dlo.

Ok mwen fin koupe tout vejetab mwen yo. Men ni. Kounya m ap simen sèl sou yo. Sa m ap mete dlo nan sa. Mete dlo a pou dlo a kapab bouyi. M ap mete yon ti poud pwav. Ok. Yon ti lwil doliv. Kounya la, melanje tout ansanm. Men legum yo, mwen jis mete brokoli yo pa anlè pou yo pa pran twòp twòp twòp twòp chalè. M pap bouyi yo, se nan sa m ap kite li chita sou sa. Li pap brile sa ok, li pap brile. Epi. Map mete sa sou li pou l kapab kuit li ok lè li kuit nap wè. Fè mwen yon. Sou li avèk de fouchèt pou kapab mwen fè li konsa. Sa yon lòt fason mwen fè vyann ok. Yes. Nou sa gen anime avèk asid, pèsi, lay, pwav, sèl, lwi donim. Li gou wi.

Anna, e pou w kapab mete nan gratine a. M panse w ap tande m wap di, èske bagay sa kuit? Èske bon pata pral sòti? So, se rete gade vyo a ou kapab wè kòman manje a ap sòti. Ok. Ok mwen kwè ke m pa koupe piman douce yo twò piti. M ap lage yon ti kal pat tomat. Yon ti kal.
Ok guys so m ap kite bagay la fè yon ti kwi. Nan kwè ke m pa koupe yo twò piti. Kounye a n ap tann pou nou gade pou nou wè eske legume mwen yo si yo kwit oubyen si yo pa kwit. Paske m panse anpil moun ta renmen konnen ok e pwi nan gade pou nou wè mwen mwen pran yon ti gout dlo nan dlo vèt nan te bouyi a mwen mete ti kal nan savon fwa nou kapab fann nou kapab fonn pat tomat la alò kounye la mwen ap mete yon ti poud jenjanm m ap mete yon ti kal e tabasko epi m ap mete yon ti pwav nou konn sa pwav bay manje bon gou epi m ap mete yon ti poud lay Epi sa m pral mete la se yon ti poud pwav e jiwòf alò. Epi m pral mete yon ti meskin ok li vrèman li vrèman vrèman kòmsi vrèman bon. Epi apre sa m pral mete yon ti poud pèsi sèch epi apre yon ti kal olegano epi yon ti sèl epi mwen gentan fini tou mèzmè cheri ok. Se selman sa map mete si ou vle ou kapab mete magi nan po lan si ke ou vle ok se pa jan ke mwen mwen fel lan menm pou ou fel li tou ok kounye an mwen mete zen nan epi mwen pral melanje tout bagay epi nap we koman li soti mes cheri ok. Se konsa m te vle l soti menm. Ok, map fè yon ti toufe li. Kounye a nou pral gade vejetab yo si yo kwi, si yo pa kwi. Ok, men mete bagay la nan menm. An ale. Bèw. An ale. Bèw. Blokoli. Bèw. Pòm de tè. Kawòt. Ok Berejèn Ya tout bagay nèt kwit Wè tout bagay kwit Si w pa vle pèdi vitamin vejetab ou pa bouyi li kwit li konsa. la guys mwen gade poum wè li gentan bon kisa ke mwen fè mwen pral desann li poum kapab kite li pou kapab fè yon yon ti pou kapab frèt epi mwen prepare yon ti sos bechamel m panse ke nou te wè koman m te prepare l deja sof ke nan premye lèm te fèl la mwen pat mete fwomaj se jis ke mwen pat gen ok mwen pat gen kite ke m te wè ke mwen pat mete lè lè ke mwen te fèl la se nan mwen jòs mete yon ti e yon ti bè avèk yon ti farin epi Mwen just mete lèt lan se konsa nou te wè deja m panse nou te wè li sou Neisha François m pa fè li long paske m panse ke anpil nan nou te gentan wè video an deja epi sa ki tonbe mwen tou mwen tou e clean li pou li pa kole sou chè m pa epile fè yon pil travay m ap mete 3 bagay fwomaj sa li rele li rele chedè mwen mete map mete 3 epi apre sa na gade pou nou wè koman li soti mwen mete yon ti poud jenjanb epi mwen pral mete yon ti poud e pwav avèk yon ti kras sèl m pap mete anyen ankò men koman li ye li gentan fini kounya nou la map mete vejeta e legim mwen yo nan sa m pa kwè map mete tout non alò.

Ok, ou pa pèdi vitamin, pase bay yo pa bouyi. Sa? Ou mangou, sa nou e ki pa de yas pou nou kapab manje. M kapab tann ni paske li gou anpil ok mes amour apre sa lè mwen fin plat li map mete yon ti kal e sos bechamel sou li epi tou map platil komsi map komsi map glasiyel sou li ok map mete li epi apre sa mes amour map simen yon ti fwomaj sou li epi tout bagay ok.
Ok, men gratine a mes amour. Ok, m ap kite li fè yon ti fre tou piti. E pi apre sa, nou pral koupe gratine a pou nou sèvi. Ok. Ok, mè chèri, mè kòman gratine. Vejetab lan soti, na gade anndanl pou nou wè bagay yo ki anndan li. Se pa kòmsi bagay pou m ta di w ki pat pat pat pat pat, ok nou wè. Li gen yon bèl bèl bèl bèl ti koulè, men legim yo ki anndann. So si ke w son moun ki pa manje e, si w pa vle mete kòmsi e. Kòm si salsa de bechamel la ou kapab mete yon mete yon 3 grenn oubyen yon 2 grenn ze epi apre sa ou bat li epi ou mete li nan fri nan anba fou a epi la pè ou bò ou jòs apre sa ou jòs simen yon ti fwomaj sou li epi ou fini mè cheri ok se pa anpil anpil anpil anpil konplikasyon pa bliye pou nou like pa bliye pou nou kòmante. Pa bliye si w renmen video sa pou abone et pa bliye tou si ko renmen li pou mwen tou pou share video a pou mwen mes amour nou pap regret deske nou te share li nou pap regret deske nou te abone mes amour mwen renmen nou anpil map pote plis ti video pou nou mes cheri hou lala se pa ti gou non li gou ok se bon bagay ki gen anpil vitamin nou wè jan ke mwen bouyi li a nou pa pèdi vitamin manje a manje a rete avek tout vitamin li net cheri doudou. So se pou sa nou pral gade rès mwen rete an pou n kapab wè. Ok, men anba l, n ap wè li pa gen yon ekip lwil, ok. Men ni, nou wè ti piman, ti to e pòm de tè, italyano, berejèn. So se pou sa mes amour. Vèman gou.